Bonjou bonswa avèk tout fanatik Haïti Nouvelle yo depandaman de lè ou pral tande video a yon lòt fwa ou sou chanèl enfòmasyon an Chanèl ki la poul pote enfòmasyon an pou ou a. Kote enfòmasyon an ye a nou pwomèt ou nou pral chèchel pou nou potel pou ou san ske w pa bezwen fè okenn efò. Pandansetan nap envite w ou menm ki poko abòne avèk chanèl la pa bliye fè sa pou kapab toujou rete enfòme. Ebyen prensipal enfòmasyon nou pral gen pou nou devlope pou ou nan jounal la aswè a se nou konnen semèn ki sot pase a te gen yon tole ki tap fè anpil Hit sou tout rezo sosyo yo kote ke te gen yon jèn ayisyen kap evolye nan peyi Brezil ki te arive fè yon gwo derespektan avèk prezidan Brezil la Jair Bolsonaro kote ke li te arive di prezidan konsa ke ke li pa prezidan peyi Brezil ankò e aprè nan kèk entèvyou ke kèk Ayisyen te arive fè ansanm avèk jèn Ayisyen sa a, li te fè konnen ke se Bondye ki revele l pou ke li vin devni prezidan nan peyi Brezil. Ebyen, te gen yon gen yon jèn Ayisyen ankò k ap evolye nan peyi Brezil ki santi sa te vrèman fè l mal, kote ke gen plizyè Ayisyen k ap panse, yo pa konnen apre ki jan de reyaksyon prezidan an pral. pote kont imigran ayisyen nan peyi Brezil. Ebyen jèn ayisyen sa te arive mete kò l deyò pou l te arive rankontre avèk prezidan an pou l te fè yon ekskiz ansanm avèk prezidan an. Ebyen lè ayisyen jis a ta rive rankontre avèk prezidan an, ebyen prezidan an te gen yon souri sou lèv li kote ke l t ap konvèse ansanm avèk ayisyen an pandan ayisyen an te vin prezante ekskiz li avè l. Pandansetan nap envite ou menm lè w fin tande videyo a pa bliye pa e pa ezite pataje l pou kapab fè yon lòt ayisyen kap viv nan peyi brezil e kap viv deyò peyi brezil tou ta arive gen menm enfòmasyon sa paske tout moun konnen ke prezidan an nan kèk diskou l konn fè li konn fè kèk ti deklarasyon ki pa twò an favè nou menm imigran kap viv nan peyi a ebyen anpil moun te mete nan tèt yo aprè ke prezidan an pral pran de mezi ki pap nan avantaj nou. Ebyen jiska mentenan prezidan an pa bay yon karaktè ki pwouve sa. Pandansetan nap envite w pa bliye lè w fin gade videyo a pou pataje l e ou menm ki poko ak e ou menm ki poko abòne pa bliye fè sa pou kapab toujou rete enfòme e nap mennen ankèt pou nou pote plis enfòmasyon pou ou toujou de sitiyasyon sa e ou menm ki poko abòne pa bliye fè sa epi lè nou pote lè konsa lè nou jwenn yon enfòmasyon nou poste l pou kapab toujou rete enfòme E pandansetan nan menm videyo sa a tou, nou pral poste pou ou deklarasyon jèn ayisyen an te fè anfas prezidan an. E nou te poste l deja, sa ka rive ou menm ou pa t gentan jwenn chans pou w te wè l, sa ka rive ou potko abòne avèk chanèl la, ebyen nou pral poste l pou w kapab genyen e konnen kisa, de ki deklarasyon jèn ayisyen sa a te fè avèk prezidan an. Mèsi paske w chwazi Ayiti Nouvèl pou w rete enfòme.

Ebyen jan nou sot gade l la e jan nou sot tande l la tou, se konsa Ayisyen an te abòde l pou l te prezante eskiz li avèk prezidan peyi Brezil la ki se Jair Bolsonaro. Ebyen e se konsa nou toujou poste enfòmasyon an pou ou. Nou pa la pou nou fè diflamasyon, nou la pou nou ba ou enfòmasyon an jan l ye. E quand il s'agit pou nou ba ou prèv, nou toujou la pou nou pote prèv avèk tout reyalite yo ba ou. Ebyen pa bliye ou menm ki poko fè sa, Pandan setan wap gade video a, pa bliye pou w abòne e lè w fin abòne peze sou ti klòch la pou w kapab toujou resevwa tout bon jan enfòmasyon kap domine peyi Dayiti avèk tout rès mond lan. Se toujou yon bon plezi chak fwa nou wè nou pote yon enfòmasyon pou ou, men pou w kapab toujou resevwa enfòmasyon pa bliye toujou ankouraje nou kite yon kite yon kòmantè kite yon yon yon jèm epi ban nou yon grenn pataj tou lap ede kominote Ayiti Nouvèl la avanse.
Makenson. Donk jodi an, atravè Matzo, donk m arive jwenn kontak Makenson e jodi an nou ansanm avèk Makenson kote ke n ap fè yon ti dyalòg ansanm avèk Makenson. E Maxo te rekonèt Mackenson, men atravè videyo k t ap sikile yo, Maxo te vin idantifye Mackenson nan videyo a e li fè nou pa de sa. Donk, jodi a, ansanm avèk Mackenson, Maxo, si w vle di yon bagay, si w vle salye yon zam ou yo.
Bon, pou m pote plis presizyon pou nou, ou konnen m te gen kontak Mackenson oparavan, lè m fin wè videyo an, epi m di, vwa sa a se vwa Mackenson. Men, m pa t gen yon bagay pou ki te konfime m pou paske jan videyo a te ye a, li pa t gen vizaj moun ki te parèt. Se aprè, pandan ke l fè kontak ansanm avèk fanmi li, epi li rele m, epi li di l sa a. M di l, a monchè, m wè yon videyo Caricom ki pibliye sou YouTube la, m pa konnen si èske se ou menm. Li di m, bon, se mwen menm, epi l ap di m pwojè li. Fason ke m wè l t ap pale ansanm avèk, li t ap pale ansanm avèk prezidan an, alò m te vle rankontre li pou n te fè plis pale de sa. Alò, kòm li la, ou konprann, fizikman, li pral pale nou, li pral di nou ki objektif li, kòman ke li te fè pou li, pou li te rankontre ansanm avèk prezidan an, paske m konnen se pa yon bagay ki fasil, e misye pral ba nou plis esplikasyon nan yon ti tan ankò. Ok.
Bon, e Mackenson Jean, e se li menm, se sitwayen sa ki te nan videyo a ki t ap pale ansanm avèk prezidan, Mackenson, Komw ye? Pale nou enpe de ou. M trè byen gras a Dye. Epi map salye tout ayisyen kap ret koutem e tout lòt nasyon kap koutem tou e brezilyen tout peyi a antye tout nasyon kap asistem. Bon m gen 3 zan brezil m gen 3 zan 3 mwa m soti nan yon vil ki rele sen michèl ayiti m vini m tap travay apre travay la vin voyem ale. Konsa ke Bondye revele m ke Bondye revele m Letica Mackenson ou se president do Brasil a tout sa mwen te refize president paske m pat janm gen yon lide politik nan tèt mwen m pat janm gen yon lide pou m te kapab fè kanpay paske m te mete nan tèt mwen bon m vin isi m poko natiralize m pat gen oken ide menm pou m ta antre nan politik. Se konsa ke m vin jwenn yon gwo fami kote m t ap travay la ki vin adopte m, se fami Kodivwa ki vin adopte m, ki fè papye pou mwen, ki di ke m natiralize kòm Brezilyen. E konsa ke Bondye vin konekte yon sistèm aplikatif nan tèt mwen ki kapab. Transmèt mesaj nan tout peyi, non sèlman Brezil, nan tout peyi nan mond, ki ka pase ak tout bagay nan tèt mwen, ki di ke nou chwazi w kòm prezidan do Brazil. E konsa ke Bansona te resevwa mesaj ki t ap remoute nan aplikatif selula ki sot pase nan tèt mwen, ki di se mesye sa ke nou chwazi ki pou dirije peyi a. Eleksyon te fèt sou telefòn, tout moun te dakò san pou san e asepte l kòm prezidan an Brezil. Li menm menm, li te voye yon mesaj pou mwen ki di li pa gen pwoblèm e li wè tout moun kanpe san pou san avè l ke se mwen k prezidan an Brezil ke se Bondye ki chwazi m. Li te ban mwen yon kont pou m te al lakay li pou m te, li te kapab pase bandyòl la pou mwen. Men lè m rive lakay li, lè m rive lakay li m voye mesaj ba li, li resevwa mesaj li. Li resevwa mesaj la, li fè son jounen chita lakay li. E konsa lè l vini nan sware son pakèt bann koze k ap pale li oblije nève paske li konnen ke tout bagay ke lespri verite ki pale nan mwen menm dekouvri tout manti, tout lajan ki ta fè fon nan kès leta e bwazebwezi. Espri Bondye pale m tout.

Pou fè lajan, pou fè yon laboratwa ki fabrike medikaman pou kapab vann avèk nasyon an. Pa gen egzis, pa gen pou nou laviris vrèman. Ok pa, ok Makenson. E nou tande, nou tande vèsyon Makenson. E kounye a nou gen kèk ti kesyon e n ap eseye poze. N ap, nou p ap fè videyo a twò long. Alèz son fason n ap bezwen rankontre Makenson kèk lòt jou ankò. Pou ke nou, pou nou, pou nou bay kontinite ansanm avèk e matyè sa ke nap prepare la pou matenson ok e matenson e ou di ke Bondye reverew ke se ou prezidan brezil e ke tout popilasyon an tout brezilyen yo aksepte w mentnan e kesyon kem ta renmen poze ou e se konbyen fwa ou pale ansanm avèk prezidan Bolsonaro? Yon sèl fwa ke lèd te lakay li a si sa egziste toujou se lèd li oblije pale lèd avèk li paske li konnen trè byen se pa manti map bay li konnen trè byen se pa sou fake se pa yon moun ki gen yon pwoblèm mantal li resevwa mesaj ke espri Bondye voye ki pase nan tèt mwen lap resevwa mesaj 24 sou 24 ok men se pa lakay nou te ye nou nan videyo nou te wè a nou te wè ke ou te anfas. Anfas palè a, lè l soti nan kote l abitye soti an, se la nou te wè l te ye. Se la li dòmi.
Ok, se la l dòmi. E, bon, ou di, ou di ke misye pa prezidan ankò. Se yonn nan bagay ki fè anpil pale anpil. Ou di ke misye pa prezidan ankò, tandike anpil moun konnen. Brezil e misye pa tro gen anpil tan sou pouvwa e prezidan Bolsonaro se youn nan prezidan ki gen anviwon 65 milyon moun ki di wi yo apiye ansanm avèk gouvènman lan ke li jiska prezan lap byen travay
e
eske

Se yon ti zòn, an n di yon ti katye andedan Brasilia. Mons aqui nos nome é Espírito de Deus é Vicent Spirit. Bon, ah sa vle di ok, sa vle di se Espri Bondye ki di ke misye pa prezidan ankò, donk se ou ki pral prezidan. Siga non, eu já presidente do Brasil. Ah, ou menm ou deja prezidan. Si.
Bon mezanmi zanmi yo nou tande m panse n ap gen plis konvèsasyon avèk Mackenson pase jounen jodi an nou vin la nou vini pou nou pote solidarite nou bay Mackenson antanke ayisyen nou wè tout sa k pase sou rezo sosyo yo kòman anpil moun pale mal de Mackenson e nou menm nou te di bon kòm s on ayisyen ke Mackso rekonèt. E Maxo e pa rapò a Maxo li fè m rankontre ak Mackenson Deja li di nou fòk nou ede Mackenson fòk nou ede Mackenson a refòmile a refòmile bagay yo a refòmile a refòmile tèt lan a refòmile e sèvo a e nou menm nou vini jodi a pou ke nou kapab ede Mackenson. Nap fini ansanm avèk videyo sa pou jodi an, men nap gen lòt dyalòg ansanm avèk Mackenson epi pase avan lontan nap rechita pou ke nou fè yon lòt entèvyou ak Mackenson ankò Epi pou nou wè kòman bagay yo yap mache. Eske w konn yon bagay pou di? Bon wi m vle ajoute yon bagay zanmi m yo, kòm nou tande Mackenson la, nou wè Mackenson tou, alò pwojè Mackenson li menm li di se Bondye k voye l pou l prezidan Brezil. Se li menm ki te di prezidan Brezil la José non é mais presidente. Alò nou tande ke l di Non, reconnaissez-le mais comme president. Li di ke prezidan an konnen trè byen ke tout popilasyon brezilyèn nan pa konnen l kòm prezidan, se li menm ki prezidan. Alò nou wè, n ap konstate, kòmantè nou, bon, nou pa ka di ke, nou pa ka, nou menm nou pa ka di ke li pa prezidan. Paske li menm li chwazi tèt li kòm prezidan, nou va fè analiz nou. Pa rapò de sa ke li menm li di yo, na wè kòman ke nou menm nou ka fè analiz pa nou an. Dakò? Paske nou te vle pote plis presizyon pou nou. Alò, kòm Kenson la, li wè li konstate, li pale ansanm avèk Mackenson, kounye a la, m pa ka di nou kòmantè pou nou fè. Tou senpleman, n ap tann kòmantè nou anba videyo a epi pou n konnen kòman bagay yo ap fèt. Sèl sa nou vle di tout zanmi ki gen chans pou gade li.

Ok Mackenson pase la nou grave pou ayisyen la nou pral grave yon ti bout odyo tou tou pou fè ti video pou rezime ok e zanmi Facebook youtube li avan ou fè yon kòmantè eseye mete w nan plas nou menm ki anfas Mackenson la epi mete w nan plas Mackenson pase Mackenson son moun ki bezwen èd donk li bezwen èd li bezwen nou ede l donk an nou pote solidarite nou nap kominike. Ke nou tout plan ke nou genyen koman nou pral fè pou ke nou ede Mackenson pou la rive atenn objektif li. Eske nou dakò avèm? Vwala, paske nou tande l byen, nou tande tout pawòl yo, koman yo sòti, e nou menm se Ayisyen nou ye, nou ka fè yon analiz de sa l di yo. Ò, nou menm kap kòmsi ki pral fè analiz yo, nou gentan wè, kòm te ka di, sa misye di yo nan ki kontèks, nan ki optik ke l di l yo. Bon, m panse se tout sa, epi avan lontan nap. Nap nap nap di koman sweet ba yo pou ba yo nan chif. Bon zanmi ayisyen yo nou sot tande nou tap pale ansanm avèk Makenson e sa nou tande yo se pa sèlman sa pase nou fon bon tan ap dyaloge ansanm avèl e reyèlman nan konklizyon pa nou nou gentan Ou wè ke Mackenson son moun ki gen yon pwoblèm, yon pwoblèm mantal. Ok? E avan sa, Maxo te gentan konnen. Maxo te gentan konnen misye gen pwoblèm, ti pwoblèm mantal la.